Tout moun bonswa pil enfòmasyon nou va genyen pou nou devlope pou aprè midi a nan jounal sa a ebyen se sa yo rele le jour d'après yon jou aprè eleksyon depi maten depi yè swa tout moun ap pale donk nou konn tout analiz ki fèt konsènan dewoulman o fur et à mesure enfòmasyon ap antre e men pi gwo sa ke nou ka retni de pwen konsènan eleksyon sa yo an atandan analiz plis an pwofondè te gen pwoblèm pou elektè yo lè yo antre kapab gen de rezèv. Ofisyalize rezilta eleksyon. Fòk nou di pwosèvèbal yo yo apèn ap antre nan sant kabilasyon e tretman yo apèn kòmanse daprè sa ekip Radyo ak Tele Kiskeya konstate jounen jodi a. N ap note tou genyen 2 pati politik oubyen 2 kandida ki deja di yo ranpòte laviktwa, se ka Fanmi Lavalas depi yè swa e se ka phtk depi jounen jodi an. Byensi sou rezo sosyal yo. e sou sms nan telefòn pandan tout vòt lan yo tap voye mesaj alòske se entèdi selon konstitisyon e selon e mande popilasyon rete tèt frèt. Rete tèt frèt se mo dòd tou yon lòt kandida a la prezidans Doktè Kesler Dalmassi kandida a la prezidans anba banyè Mo Pa Nou, li menm ak madanm ni Yveline Dalmassi ki parèt yon nòt pou felisite jan ke jounen elektoral la te pase e an menm tan pataje. Pataje doulè machann ki nan mache kokoye nan komin Petyonvil lan ki pèdi machandiz yo ak syèl epi se te yèswa prezidan konsèy elektoral pwovizwa Léopold Berlanger te deklare pe a Uder Antoine e pòt pawòl adjwen polis nasyonal la Gary Desrosiers ki te tou bay yon bilan lapolis te arete 43 moun ke yo te dwe voye devan lajistis daprè sa l te presize e l te bay yon bilan jeneral de jan lapolis lan te deplòtonnen e prè de 10 mil polisye te deplòtonnen pou garanti sekirite. Si gen yon aspè ke tout moun tonbe dakò e pou felisite, se konpòtman jeneral polisye yo. Nou pa di pa gen kèk grenn polisye ki te ka tante fè yon bagay ki pa t sa, men kontrèman a konpòtman yo te genyen nan eleksyon ki te fèt avan yo, ebyen yo te kòrèk, yo te garanti sekirite sant vòt yo e kote ke eleksyon t ap dewoule. Yon premye chif konsènan to patisipasyon, se pa Konsèy Elektoral la ki bay li, se Obsèvatwa Sitwayen, eskize, pou Enstitisyonalizasyon Demokrasi, OCID, ki gen nan tèt li pwofesè Rony Desroches, men tou kòm lòt pèsonalite ki ladan l Sylvie Bajoen, li bay to a ki montre nou, ki konfime efektivman sa ke anpil moun krenn nan, se to patisipasyon an ekstrèmman ba, E selon OCID, se 23 virgil 3 pousan elektora ayisyen yo estime a 6 milyon moun sèlman ki te deplase pou al patisipe nan eleksyon sa yo. Nou konnen jisteman konsèy elektoral, tout konsèy elektoral ki pase yo toujou trè pridan nan sa ki konsène to patisipasyon e ki se yon endis ekstrèmman enpòtan pou kapab evalye enterè popilasyon genyen e antouzyas li pa rapò a eleksyon. 23 pousan sèlman si chif sa verifye se ekstrèmeman grav. Li kapab menm pi ba ke dènye eleksyon ki te fèt la yo te estime a 25 pousan. Epi Marvel anpleman te raple nou sa dekrè elektoral la di nan sa ki konsène kijan yon kandida ka estime li genyen viktwa, gen tout yon wout pou yo swiv. Epi pa bliye tou posiblite de dezyèm tou ki genyen nan menm dekrè elektoral sa. Patwon Digicel la, Martin Boute. demanti tout rimè k ap kouri lese kwè ke rezo e li di sou rezo sosyal yo ki atribye Digicel nan konfyolo ak yon pati yon kandida e patikilye li di se manti se pa vre. Epi gen plizyè lòt òganizasyon ki eksprime yo tankou New England Human Rights e ki rankontre laprès. ki bay bilan obsèvasyon l, e selon li menm, nan peyi gen plis pase yon milya moun e gen 600 milyon moun chak jou ki pran tren nan peyi End. Men chak ane gen plizyè santèn e menm milye ki mouri nan aksidan. Siri, se prèske yon milyon moun ki sènen e kote ke lame Bashar al-Assad la sanse ve bay laso pou l kontwole zòn Alèp lan. Lacho, se sa k ap rive nan vil yo rele Tal Afar nan peyi Irak, kote gouvènman irakyen ap eseye pran kontwòl nan men EI de zòn li te kontwole depi plizyè mwa. Angela Merkel, fanm ki pi pwisant sou latè a, ki se chanselyè almand lan, kandida pou yon katriyèm manda. Li gen 62 zan, men li di si sante l pèmèt li, li ta renmen pou pèp alman ta ba li yon katriyèm manda nan tèt premyè pwisans ekonomik Inyon Ewopeyèn. Epi se gwo sezisman nan peyi Lafrans. Bon, si sondaj yo sanble an Ayiti se syans egzak yo ta ye, ebyen nan lòt peyi yo se de pwobabilite sèlman. Pa bliye sondaj yo te toujou di nan eleksyon primè ki t ap fèt yè nan peyi Lafrans se Alain Juppé ak Nicolas Sarkozy ki ta prale nan dezyèm tou k ap fèt dimanch pwochen pou konnen kiyès ki pral reprezante ladwat nan eleksyon prezidansyèl ki ap fèt nan anviwon 5 mwa nan peyi Lafrans. Ebyen François Fillon te toujou konsidere kòm twazyèm nèg lan ki te plafone a 10 pou san, ebyen misye kreye yon sipriz ekstraòdinè lè misye rive a 43 jis 44 pou san moun ki eksprime pou li an favè l. Alò sak fè Sarkozy tonbe se paske si se te pa t gen anpil moun ki ta al patisipe li t ap an favè Sarkozy, sa vle di dat sa lè pa gen patisipasyon se militan yo moun ki pi konvenki e ki al vote, men lè gen anpil patisipasyon e sa k rive yè, ebyen dat sa a 2 lòt moun yo te panse pa t gen chans vin gen chans e se François Fillon ki an pole position e pou li kapab petèt vini kandida ofisyèl pati ladwat la men y ap tann e dezyèm tou lan ak Alain Juppé e dimanch ki ap vini la. Kisa sa pwovoke kòm seyism politik, Nicolas Sarkozy, ansyen prezidan fransè a, anonse li kite lavi politik, sa fè yon dezyèm fwa lè l te pèdi eleksyon devan Hollande, E fwa sa a li di li kite sa nèt e li ap apiye ansyen premye minis li François Fillon. E li kite lavi politik, Tony Blair te kite lavi politik, ansyen premye minis britanik lan, travayis, li kapab ap prepare l pou l retounen selon enfòmasyon laprès britanik pibliye jounen jodi a. Se konsa politik la ou ale ou soti ou retounen. Envite jounal 4 è apre midi a se ansyèn konseyè elektoral Ginette Chérubin. ki make pasaj li nan Konsèy Elektoral la, yon liv li pibliye sou koripsyon ki genyen nan sistèm kesyon eleksyon ann Ayiti e ki ap fè kèk konsiderasyon nan mikwo nou konsènan jounen vòt lan ayè annatandan rès wout la. Gen plis ke 300 ajan otorize N ap di tout kote nou pa vin betize ATM mwen louvri 24 sou 24 Pa regle avèk yon grenn ti kat
Zanmi pam, bay sa la ba mwen non silvouplè. Bagay sa yo pa alamòd ankò non jòj. DHL kase pri nan zafè voye kourye lòtbò dlo e dayè depi se pwodui atizanal wap voye wap benefisye 50 pousan rabè o o. Se konsa sa ye la? Ebyen, li achte la pou kò repwodiksyon nasyonal la. Sonje sa byen, Pou dokiman, pase nan biwo Unitransfer ki pi pre w la. Lè w ap voye nenpòt lòt bagay, se nan biwo DHL yo pou w ale. Pa bliye, depi se pwodui atizanal w ap voye, se 50 pousan rabè w ap benefisye. Mwen se Gazzman pou lè. Gras ak DHL, pwodui lokal yo ap rive tout kote sou latè pou yon ti kras kòb. Epitou,

Pou plis enfòmasyon, rele nou nan 22 99 20 20. Tran jounal sa a se Moto Boxer ki pote l pou ou. Moto Boxer pi djanm pou dire pi lontan.

Lasyans poko an mezi bay dat yon tranblemann tè ka rive. Meyè fason pou limite dega li ka lakòz, se pare pou n pare. Men dispozisyon ki dwe pran avan yon tranblemann tè. Nan konstriksyon, sèvi ak bon materyo epi respekte tout teknik kont tranblemann tè yo. Konn nati teren kote w ap konstwi a ak zòn kote gen plis ris yo. Gentan chwazi kote w ap mete kò w nan kay la sizoka, tankou mi dyanm, papòt, tab solid. Fikse byen djanm nan mi oswa nan panno, amwa, plaka, etajè, elatriye. Wete tout bagay lou ki ka sot anlè tonbe atè. Se te yon mesaj ANMH ak ami an kolaborasyon ak enjenyè jeyològ Claude Prepti. Tranblemann tè pa yon fatalite, se pare pou n pare, se pare pou n pare, se pare pou n pare, se pare pou n pare.
Randevou nevè, se a nevè nan aswè sou Tele Kiskeya, chèn 14, dijital kab 65. Aktyalite nasyonal, entènasyonal. Pa rate, se modpas la, paske fòk ou la nan mitan aktyalite a menm. Randevou nevè, soti lendi rive samdi a nevè nan aswè sou Tele Kiskeya. Pa rate!
Pa rate!
Pa rate!
La, la kilti, listwa, se nanm yon pèp. Yon pèp ki pèdi sa, li pèdi nanm li. Radyo Kiskeya ki konn sa, ki wè sa, li di, Fèy papye listwa pral. deplwaye. L ap deplwaye depi lendi rive jedi, de 10 zè a 11 zè edmi di maten chak jou. Fèy pa gen listwa pral deplwaye avèk pitit fèy tout zorèy, tribò e ababò. Mete w an pant depi 10 zè a fè bang sou Radyo Kiskeya, Fèy pa gen listwa pral deplwaye avèk pitit fèy.

Reprise le mercredi à la même heure et le jeudi à 8 heures PM. Gen patrone pa Moto Bajaj Boxer. Boxer fèt pi djanm pou dire pi lontan. Alternative Insurance Company et Haiti.
Laprès ki pa nan paspouki se je peyi a, se vwa li, se zòrèy li tou pou enfòme li kòm sa dwa sou tout bagay. Prezans laprès se pi bon garanti pou nou tout. Lè laprès menase, se tout demokrasi a ki an danje. Digicel ak AudioNow mennen yon sèvis tou nèf pou pèmèt ou tande Kiskeya nenpòt ki bò an Ayiti sou telefòn. Fè 66 30 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a. Abòne Digicel yo, fè 66 30. Abòne lòt konpani yo, Fè 28 15 66 30 pou koute Kiskeya nenpòt ki bò nan peyi a. Tèm ak kondisyon aplikab. Yo eseye defini n. Yo eseye fini avèk nou. Yo eseye depafini. Kiskeya se yon ling. N ap kenbe tèt pou tèt, tèktègèdèk, san kwèdèk. Kiskeya se yon enèji, nou envesti e n pataje l ala wonn bale. Kiskeya se yon konviksyon, nou kapab batay pou dwa moun ak demokrasi nan respè youn pou lòt. Kiskeya se pa w e n ap toujou rete pa w.
Yo rele li rajo a.

Gwo bonswa pou Eliane, bonswa Wilson, bonswa tout ekip lan, oditwa radyo Kiskeya gwo bonswa pou nou chak, se toujou yon devwa pou n enfòme n sou sitiyasyon meteyo a nan Karayib la ak sou Atlantik lan. Nou genyen plizyè paramèt meteyolojik ki domine basen Karayib lan, yon premye tan nou te genyen yèswa 16 zièm depresyon twopikal la sezon an ki fòme,
Isou a fè tan sa lavèy eleksyon ki te efreye yon pakèt moun, yo di ke pral gen siklòn elatriye e erezman nou wè ke siklòn yo te anonse ki t ap pase yè a li pa pase. Wi Christette ou retounen? Wi nou retounen Liliane, bonswa Liliane, bonswa Audit Roland, bonswa Weston, bonswa tout ekip lan, oditè radyo ki. Epa nou salye nou chak, se toujou yon devwa pou n enfòme n sou sitiyasyon meteyo a nan Karayib la ak sou Atlantik la. Jan nou te di toutalè a, nou genyen plizyè paramèt meteyolojik ki domine basen Karayib lan. Nou genyen yèswa fòmasyon sèzyèm depresyon twopikal sezon an kote n ap pale a la ki transfòme an tanpèt twopikal li rele Otto, li retwouve li nan nivo lanmè Karayib lan Swa nan direksyon nò peyi Panama avèk yon pon kazi stasyonè ki lonje kò li nan pati lès peyi Pòtoriko, avèk yon fon fwa ki retwouve l nan pati nò zile Bahamas se otan de paramèt sa yo ki domine basen Karayib lan. Sepandan, aktivite lapli sa yo y ap on ti jan tonbe d'une manière isolée sou peyi Dayiti, ni jodi a avèk demen. Kòman sa ye pou Ayiti? Nou gen yon Ayiti ki gen nyaj ki ap devlope, k ap gen nyaj ankò pou aswè a. Tanperati an deja montre pou ki jan akseptab kote n ap pale a, men l ap fè trè bon nan nuit lan. Posibilite ti aktivite lapli nan sètèn zòn nan depatman nou yo pou aswè a. Pou Pòtoprens ak zòn ki antoure l yo. Se menm tip stasyon an, yon sant ipenwaj ki ap desoufe, tanperati nan Perite pandan jounen an jiska 32 degre sèlsiyis e l ap tonbe nan lannwit lan a 21 degre sèlsiyis. Ti aktivite lapli tou, se sa n prevwa nan kèk kote nan Pòtoprens nan fen aprèmidi an ak aswè a. Pou lanmè a, n ap mande vwaye chaloup wafouye yo tanpri souple nou tande larezon pa rantre ni nan mitan lanmè zòn Kokenò, ni nan Gòlf Lagonav, ni nan mitan lanmè zòn kotyè sid parapò ak lanmè a li menm ki move anpil. Solèy la li menm l ap kouche aprè midi a 5 è ou pou l leve demen maten a 6 è. Se la nou mete yon bout nan bilten Meteyo nou pou aprè midi an. N ap remèsye Liliane Wellson, tout ekip lan, oditwa Radyo Tiske a. Nou swete n pase yon agreyab fen aprè midi ak yon ekselan semèn. Nou pase randevou pou demen an kòs Fiske a pou enfòmasyon kap gen pou wè avèk meteo. Bòn fen daprè midi se Liliane. Mèsi ou menm tou Christette la a demen. Mè a ple. Wi e kounye la nap vini nan jour daprè sa vle di yon jou apre vòt lan fin fèt e nou konnen te gen anpil apreyansyon anpil moun pat kwè li te posib sitou zòn ki devaste yo Èske eleksyon t ap rive fèt? Epi, èske gouvènman pwovizwa a pa t vle pou l kenbe pouvwa a pou l pa janm bay li? Donk, e gen tout sa, èske pa t gen konfyolo? Donk, nou konnen nou vin, nou ap viv nan yon peyi kote moun toujou ap pale de konplo, de sa ki ap fèt e sa ki pa fèt tou. Nou pale anpil de sa nou konnen, men nou pale anpil tou de sa ke nou pa konnen ditou. Nou se yon pakèt romansye e ki envante anpil bagay. Men, li ye reyalite a, tout moun te wè l, e s on reyalite ki ale nan menm liy sa ke l ap eksprime depi lontan. Pi gwo pati politik ki gen nan peyi Dayiti, yo rele li abstansyon. Moun yo chita lakay yo, yo pa al vote. Se yon minorite moun ki mobilize ki al vote. Se sa ki konfime yon lòt fwa ankò. E s on done trè zenkyetan. Nan sa ki konsène yon peyi ki ap batay pou monte enstitisyon demokratik, pou bay moun ke yo bay manda a lejitimite. Se vre, pa genyen yon plafon avèk yon planche nan sa ki konsène valè, ki valè vòt. Paske gen de peyi ki fikse l, gen de bar, depi ke ou anba l, yo anile vòt lan kareman. Men nou pa fè sa isit lan. Donk, nou gen dwa, nou sot wè sa, nou sot gen yon prezidan ki te eli a, ki te gen 7. 100 mil vwa sèlman ki se eskò yon senatè ki byen eli nan depatman lwès lan ki sot eli pandan 5 an sot pase la nan tèt peyi dayiti e donk e pwoblèm sa se yon pwoblèm serye e an plis de sa tou e nou te wè ke genyen de lòt e pwoblèm ki parèt pa tèlman marjinal ke sa lè nou ranmase enfòmasyon toupatou nou wè son fenomèn. Nan nivo peyi an, kesyon afè de lis elektoral yo, fòk Konsèy Elektoral la panche sou sa seryezman. E de moun ki parèt, pa egzanp, ki jwenn non yo afiche nan pòt biwo kote yo pral vote a, epi lè yo rive yo pa jwenn non yo nan lis demarjeman. Oubyen de moun ki gen non yo ki nan lis demarjeman an men ki pa afiche deyò a. Anplis de sa, e de moun ki gen non yo ak siyati yo, epi se pa foto yo. Donk se de pwoblèm nou panse ke konsèy elektwòral ka rezoud. Men malerezman nou wè se pa yon pwoblèm twit gen de moun tou ki estime yo viktim de abi e m rankontre plizyè moun ki rete nan komin Petyonvil yo voye yo al vote Kwadèboukè, Kwadèmisyon yo pa konn pou kisa. E donk pa gon sèvis tou nan konsèy elektoral la e pandan jounen an pandan ke moun sa yo t ap fè fas a difikilte sa ki te kapab imedyatman pwopoze yon solisyon anyen ditou toutan se de pwoblèm ki merite korije. Bon nou nou nan yon peyi sitiyasyon tèlman katastwofik e n tèlman abitye tou e jeneralman nou trè trè trè pe egzijan epi nou tèlman nou tèlman ba nan refleksyon nou sou tout bagay e ke e pou nou menm pou yon bagay pa ta bon fòk ta gen san k ap koule fòk ta gen konbyen kadav se pa sa sèlman e pa nan nivo sa sèlman pou nou mezire si ke yon aktivite ki te konsène tout peyi a reyisi ou pa. Menm nou pa an mezi pou n avanse chif tankou nou òganizasyon sot bay li pou di a 75 pousan e eleksyon reyisi men nou di ke se pa t pafè men se te mye ke sa k te pase nan ane 2015 yo. Se te nètman mye e men yo fè fas a menm pwoblèm nan to de patisipasyon sitwayen yo, abstansyon sa se li konstan depi plizyè eleksyon. E donk pa t genyen yon seri de pwoblèm ke n te fè fas, tankou polisye ki t ap fè sa yo vle, byen ke yo sinyale n kèk fè nan sans sa e ke nou t ap eseye verifye, men nou pa t devan menm sitiyasyon ki te genyen e nan e eleksyon ki te fèt 9 out 2015 epi eleksyon 25 oktòb la. Epi tou, nou menm, Radyo Kiskeya, e direktè jeneral nou sot eksprime pozisyon editoryal nou, konsènan konpòtman nou pa rapò a tout sa k ap fèt e pa rapò a nouvèl etap sa a nou ye nan kesyon eleksyon an, nou menm nou pa pral kanpe sou pozisyon revizyonist pou n ap vin di epi opòtinis pou n ap vin di wi eleksyon 2015 yo yo pa t dwe anile yo. Si yo pa t dwe anile sa vle di nou pa gen respè pou pèp ayisyen piske yo ta pral fè eleksyon pou yon grenn endividi ki pa t ap genyen ankenn moun devan l e ki te chaje ak tout pwoblèm ki te gen ladan l, tout manipilasyon ki te fèt nan eleksyon. Nou ka toujou regrèt ke Konsèy Elektoral la pat mete an aplikasyon de fason total kapital rapò komisyon endepandan an te fè sou kesyon eleksyon e ke l te aplike l alakart. Epi lòt pwennvi pwennvi nou sou kesyon eleksyon an, se Konsèy Elektoral la ki genyen manda pou l bay rezilta eleksyon yo, li bay tèt li yon delè 10 jou dapre sa l di, e bon nou gen dwa toujou di pito l te pi kout, e poukisa fè nou pa ka fè kwè lòt peyi Men an menm tan tou eske n bay tèt nou mwayen pou n fè kwè lòt peyi? Paske sa vle di fò ou genyen tout yon sistèm ki ap fonksyone. Lè w ap gad nan televizyon, lè eleksyon ap fèt, ni peze yon bouton epi rezilta a vini an, se pa yon mirak ki fèt. Se de estrikti ki egziste epi se peyi a ki pwodui l. E se tout moun nan tout enstans nan peyi a ki travay. E se yon lòt pwoblèm genyen tou, travay seryezman pou konstwi de sistèm, ebyen nou menm nou pa fè l. Nou pa ka benefisye l. E donk se sa k esplike nou menm pandan ke sistèm elektoral yo nou ka di antre de plen pye nan venteyinyèm syèk epi nou menm nou toujou nan diznevyèm toujou e eleksyon nou n ap pran di jou pou n kapab gen rezilta. Donk nou menm nou p ap kouri e moun p ap fè presyon sou nou, nou p ap pran tou nan kenn kanpay entoksikasyon, n ap suiv scrupuleusement sa ki di nan dekrè elektoral la nan sa ki konsène etap nou ye la. E konsènan eleksyon an, e nou pa nan ken debòdeman e n ap swiv. E jan ke Direktè Jeneral nou di l, depi ke KEP a, ki li menm enstans ofisyèl la, parèt, li di men rezilta eleksyon. Depi ke nou menm nou konvenki ke pa gen manipilasyon ki fèt pou yo bay rezilta eleksyon sa a, e ke kèlkelanswa moun yo di ki pase a, nou menm nou gen dwa pa t ap vote, pa vote pou moun sa a. Nou gen dwa pa t ap Pa touye moun sa a. Men si ke li soti nan yon pwosesis ki nòmal, ki legal, e ke se popilasyon ki chwazi l, nou pa gen lòt anyen pou n fè, se pou nou aksepte rezilta. Sa e pozisyon nou e se angajman solanèl ankò nou pran. Men si ke se yon eleksyon magouy, si ke se bay yo fè pou oun e ke tout, nou genyen tout, li avere ke se sa, ou mèt konnen ou pap ka konte sou Radio Kiskeya pou apiye moun sa k ap soti nan eleksyon. Bon lè n di api, sa va depann de ki kalite politik ki pral aplike, paske nou ap toujou jwe wòl nou, e yon wòl kritik pa rapò ak sa k ap fèt konsènan popilasyon an. Menm lè n oblije poze tèt nou kesyon sou menm popilasyon sa yo. Wè, e vwala sa se pozisyon nou konsènan sitiyasyon sa a. Konsènan sitiyasyon ki genyen nan peyi a apre eleksyon yo fin fèt yon jou dapre nou se pozisyon de prensip se pa pozisyon de terè e jeneralman gon pakèt moun isit se sou pozisyon de terè yo chita yo pa sou pozisyon de prensip lè w sou pozisyon de prensip kèlkanswa jan sitiyasyon prezante menm pozisyon w genyen men lè w sou pozisyon de terè se ti enterè mesken pèsonèl w ap defann dabò. Donk, se konsa nou menm nou pral swiv evolisyon sitiyasyon an nan lè ak nan jou k ap vini la yo konsènan eleksyon. E jan ke Marvel te raple nou, eleksyon an, dekrè elektoral la, l bay tout senaryo yo, ki sa k ka rive, ki jan yon moun eli, ki nonb de pousantaj elatriye. Gen yon premye tou, men eleksyon an Ayiti, se pa yon eleksyon yon sèl tou li ye, kapab gen posiblite yon dezyèm tou tou. Donk nou menm nou poko an mezi pou n anonse anyen, n ap tann e n ap suiv. Dabò fòk tout pwosèvèbal yo kòmanse rive sèlman jodi a nan sant tabilasyon apre jounen vòt lan pou 24 èdtan apre li fini, se te yè egzakteman a 4 è, biwo vòt yo te fèmen. Pandan obsèvatè nasyonal ak entènasyonal yo kontinye ap antre fè va e vyen nan sant tabilasyon pou wè. Kijan tretman pwosè vèbal yo ap dewoule, repòtaj Robenson Henri. Operatè sant tabilasyon an ap trete pwosè vèbal yo. Direktè sant la Robenson Cherilus ap fè vizit gide ak divès obsèvatè nasyonal ak entènasyonal. Reprezantan kèk pati politik deja fè paj jounen CTV a pou founi je gade sou fason y ap trete pwosè vèbal yo. Aktivite yo redemare nan sant tabilasyon an. Direktè sant la Robenson Cherilus deklare pwosè vèbal yo deja resevwa yo pi byen prezante pa rapò ak pwosè vèbal eleksyon 2015 yo. Nou resevwa pou lwès 1 e lwès 2 yon total de 700 pwosè vèbal. Nou espere ke nan pwochen mwa, sidès. Li vle pou travè medya la fè konfigurasyon ke yo pou moun, men pou lwès yo poko konplè, li pa sipoze kite rès yo avèk Lidye. E gen lòt departeman tou m panse kap fè efò pou yo ta livre yo jodi an tou, men yo poko gen konfimasyon. E deja nan sa m resevwa mwen wè gen pwogrè pa rapò avèk sa yo te konn gade. Yo trè pwòp e ke m panse moun yo fè anpil efò jiska prezan. Mwen espere tout sa kap vini yo, yo o mwen e banm menm feeling sa. Donk si pwosè va ba la depann kalite pwosesis evalyasyon an ap trè rapid. Direktè Sant Tabilasyon Robenson Cheguilus ap pale de pwosesis tretman pwosè vèbal yo. N ale dirèkteman nan inite de nimerizasyon an, kote ke nou transfòme pwosè vèbal sa an dokiman elektwonik pou n kapab pibliye tou sou sit Konsèy Elektoral la. Lè l soti nan nimerizasyon, l ale nan lòt inite ke nou rele inite de kontwòl vizyèl. Misyon n nan sant lan se sezi ak trete pwosè vèbal. Si li lizib, tout bagay evidan sou li, li pral jwenn operatè de sezi an. Operatè de sezi an. Li pa gen pou l entèprete. Li la pou l vrèman sezi de bagay ki evidan. Si konsèy la ba. Lasyon pou yo kontinye ale nan pwosesis demokratik la, paske peyi a nou vle gen yon stabilite ladann pou nou avanse. N ap raple, Sant Tabilasyon dwe trete antou 28 mil 938 pwosèvèbal, 11 mil 993 pou pòs prezidan, 2 mil 521 pou senatoryal konplemantè yo, 11 mil 993 pou tyè sena a, 2373 pou pòs depite ak 55 pou pòs majistra, Robinson Henry, Radio Kiskeya. Mèsi Robinson, wi konsènan eleksyon yo nou gen prèv fotografik nan moman yo tap fèmen 2 biwodvòt, epesè bilten vyèj ki rete nan biwo vòt yo kote ke. Pa gen anpil biwo vòt ki gen 200 moun ki vote ladan yo. Pa gen anpil. E se 578 bilten ki te gen nan depatman Lwès lan pou senatè, 578 bilten pou kandida a la prezidans nan chak biwo. Kaypi a te ogmante. Yo te 478 avan, l pase yo 578. Nou pa konnen si se an fonksyon de chif ki bay 6 milyon elektè potansyèl lan ki fè l te pran. desizyon sa, byenke nou note gen de sant vòt nou konnen konn al ladan yo, yo te redui e valè biwo vòt ki te ladan. Gen yon blakawout ki fè pale anpil de li yè swa, se kanmenm enkyetan sa k pase a, anpil moun se ap poze kesyon pou ki rezon, ebyen genyen edh ki pale de yon deklanchman jeneral li di nan nivo Rezòn metwopolitèn nan ak depatman Sant konsènan blackout sa a, Electricité d'Haïti voye fè tout piblik lan konnen ke dimanch ki 20 novanm 2016 lan, li te 6 zè 7 nan aswè, kidonk 2 zè tan apre ke biwo elektoral yo te fèmen, ke li te anrejistre yon deklanchman jeneral nan rezo distribisyon elektrik li nan zòn kapital la ak nan depatman Plato Santral. Deklanchman sa a. Li fèt apre te gen yon varyasyon nan frekans yo, dapre sa l di, ki pwovoke ke santral Pelig lan te kanpe. Gras ak dilijans teknisyen edh yo, rezo a te nan mwens ke inèdtan apre ta pral reprann sèvis, kidonk ta pral rebay limyè. E li regrèt sepandan tout sa sa ka lakòz pami kliyantèl li a. Edh redi ankò volonte l pou l kenbe popilasyon an enfòme e epi pou l travay tou pou kapab ba li yon sèvis kalite. E se biwo kominikasyon edh lan ki siyen nòt sa a, men li ta pi enpòtan pou ta gen plis presizyon jisteman konsènan konsènan konsènan blakawout sa a, blakawout ki rive sou rezo edh lan. yèswa. Wi ou toujou sou radyo ki sot nan 10 depatman. Fanmi Lavalas ap salye tout popilasyon jounen espesyal ouvèti Radyo Kiskeya te fè, ki te kòmanse depi 6 zè di maten e ki fini phtk.
Vox Populi, Sa se byen kou l. Wala, Rudy Heriveaux bò kote pa l, yon lòt konseye politik, toujou pati Tèt Kale a, Rénald Lubérice, li salye dewoulman eleksyon. An novanm yo, li di nan psite ki akseptab, menm jan ak eleksyon 25 oktòb 2015 yo, dapre sa l di. Mesye Liberis deklare eleksyon ki dewoule yè dimanch yo, Tèt Kale yo ki te pale konsa nan konferans pou laprès yo te bay, kote Didro Parent te prezan pou Radio Kiskeya.

Konferans de près pati phtk tèt kale pou revandike viktwa konsènan eleksyon ki fèt yè yo. Sou bò pa l, konseye estratejik pati an ki se Guichard Doré remèsye tout patizan ak senpatizan pati an li di ki te vote an favè kandida yo a Jovenel Moise nan eleksyon ki te fèt yè a. Li salye kouraj, detèminasyon ak solidarite, n ap site l, popilasyon te manifeste nan okazyon sa a. Guichard Doré di li gen konfyans ke tout bagay prale nan sans pou KEP a respekte vòt pèp ayisyen an daprè sa l revandike. N ap tande Guichard Doré nan konferans pou laprès la kote Diderot Parent te prezan. pou Radyo Kiskeya. Se yon lòt leson pèp ayisyen an montre malgre lè difikilte ekonomik, malgre lè pwoblèm de lanviwònman ke yo genyen, yo ouvè, yo chwazi pou y al vote. Non sa a nou konsidere ki trè enpòtan pou nou salye devouman sa a, pou nou salye kouraj popilasyon an pou fèt ke yo t al manifeste vòt yo nan jounen sa a. E egalman n ap salye tout militan, tou lè senpatizan di phtk, tou lè.

ki pran te pran reskonsablite pou te pèmèt jounen sa a reyalize. Lapolis nasyonal, nou te wè polisye yo te enpe patou nan peyi a malgre kèk ensidan ki te genyen men nou estime ke lapolis te reyaji rapidman pou te mete tout pwofesyonalis yo o sèvis de la demokrasi, o sèvis de la repiblik, o sèvis des enstitisyon de leta. E sou se pwen la UHTK nou remèsye tout moun sa yo ankò yn fwa, nou kwè se te bon travay alò ke n ap tann, nou konfyan nou n ap travay avèk popilasyon an, nou swete ke vòt pèp la pral respekte. dans son integralite.
Pala a, phtk ki pat kwè nan konsèy elektoral pwovizwa sa nou sonje. Nap fè yon premye kanpe.
Tran jounal sa a se moto boksè ki te pote l pou ou moto boksè.